Hello guys Koman nou ye Ahm Jodi a fèm disetyèm jou Anh Aah m manke pa fè live la maten an Anh paske sou t manke vòlè telefòn mwen E jodi a se jou m soti a tou lè 2 telefòn mwen m pa konn sak te pranm And mwen konnen ke yo konn yo konn atraka mwen atraka moun but mwen menm sou moun m toujou gen defo sa se lèm wèm kwè moun nan fè nan konn ap pale m m pa janm koute ay mwen m twò esklav telefòn m twò adikte a telefòn m paka pase yon tan san telefòn bagay sa se lakraj epi jodi a yo sot manke bon sou mwen. Em pa janm imajine moun ki vòlè telefòn paske m tèlman tout lavim, travay mwen tout se sou telefòn mwen guys. Men m gon transaksyon m te bezwen regle maten an avan 9 heures so m tap make sure tout bagay ok. Se pandan map kouri, men jeneralman lè map kouri m renmen pran sans opoze yo. Sa vle di kote map moute a se machin kap desann. ok sa vle di si yon machine ap desann map wèl m ka eskivel paske si lap vin nan dom wout map fè motè machine ap monte paw lap klaksone m e le plus souvan m gen kas nan zòrey map fè mizik donk m wè oto poze a donk guys maten an m pa pran oto poze a paske sim te pran oto poze bon m panse nan nenpòt sans lan yo te ka pran nan menm paske sak pase nèg yo ap vin nan dom.

M sezi paske mo yo te ka gentan pran nan menm. Gen lè m fin a telefòn nan m mete l la. M si fèm. Epi lè m voye je m, m wè 2 mòdòfòkè yo ki vire tèt gade. Men dabitid, m fè sèk la. Gen yon sèk, m fè konsa, konsa, konsa epi m vin tonbe kote m soti a epi m desann pou m al lakay mwen. Se konsa wout la ye. Enben lè m wè nèg yo fè konsa a, dabitid yo pa ka fè la. Kounye a m chanje bò. M chanje bò ok Kon ya lèm chanje bò m wèl pap bon paske si yal vire yap desann yap vin kwaze bab pou bab ansanm avèm Kon ya m oblije travèse sens inik la paske no matter what depi yo vire desann se konsa yap fè si yo pou yo ta vin pran telefòn nan nan menm fò yo ta kanpe moto a pou vin travèse vin afwontem mwen menm ou la so m soti nan wout opoze a m vini nan wout kap ka. kap moute a sa vle di yo paka desann avèl nou travy nou chanje bò men yo vire vre e lè sa bwè nèg yo genlè ta pral vòlèm paske yo fin fè sèk la lè yo vire m voye je yo m voye jem nan kafou a m wè yo voye je yo yo gade si mwen menm mwen la donk mwen menm m oblije pran wout opoze a pou mal fè sèk la epitou map reflechi avèk plan zòn nan. M di kyèt, men m ta li pou m fè konsa. Si m fè konsa, nèg yo t ap kwaze avè m, yo t ap vòlè baye sou mwen. Konnya m oblije retounen, toutpandan m ap retounen m pran wout opoze a. Paske si al vire, yo pral pase bò lakay la, yo pral vin kwaze bab pou bab avè m. So m pran wout opoze a, yon fason pou yo pa jwenn avè m. Lè m rive nan yon kafou ankò kote ke m prèske rive lakay la, M wè sa se tout kote angle mò angle nèt yo ka vin kwaze avè m, m oblije pwolonje m al fè yon wout kote ki pa gen moun ki konn pase menm. Paske l ap difisil pou y al fè tout trajè pou yo panse m ap fè tout trajè sa. Epi m al fè tout trajè a pou m vin soti anba kay mwen an pou m antre. Guys, se t istorya sa yo manke bon sou mwen. Men, erezman, li pa bon sou mwen. Kounye a, lè m ap soti, gen lè m pa p soti avèk telefòn mwen. E m pa konn kijan m pral pral fè san mizik. E, paske nèg sa yo sanble se nèg ki t ap, ki t ap fè kalkil, ki t ap gade moun bò dabitid moun, epi pou yo vin ap traka moun. Paske yo fè wout ke m konn abitye fè pou m kouri a menm. Yo fè wout la menm. Dabitid m abitye, m kouri soti nan yon wout konsa, epi gon entèseksyon, gon kafou ki gen 2 wout. Mwen menm m fè sèk la konsa, epi pou m al vire pou m antre la ankò pou m antre. Nèg yo fè menm wout la. E si m gen malè m fè konsa, paske nèg yo li menm depi premye fwa yo bare m nan yo fè konsa, ok, epi lè m ap vin kwaze avè m, mwen menm m fè lòt wout. Epi tankou m soti sou la ri ankò m retounen m fè wout opoze a ankò. Ayi di, se nèg ki wè chak lè moun ap kouri kòman yo kouri epi yo vin atrakay. So se stress sa m te gen la guys, jodi a se 10 etyèm jou m. E m pratikman pa gen okenn sijè. M pratikman pa gen okenn sijè. E m pratikman poko janm vle pataje rès règ yo avè nou. E m pa di live yo se nan lib map fè yo paske sa ka rive aprè gen moun ki vin gade yo e m panse sa tap yon bèl swivi si tout live yo byen fèt ok se yonn nan rezon ki fè m pa janm vle dekouraje paske ou pa konn kiyès ki pral gade aprè men jodi a kisa m te vle di w jodi a m te vle di w ke Responsabilite son bagay ki enpòtan antanke gason. Li bon antanke fi tou, men nou lèzòm nou avon plito la responsabilite a etre fò, pli fò ke jamè. Paske gen seri de tach premyè se sou do nou yo ye. Menm jan fi a li menm gen yon ekip tach se li an premye lye yo wè. Lè yon gason fèl yo di kèt gason sa li menm li fantastik. Se menm jan an tou, lè yon gason ap fè djòb yon fi, yo voye l fantastik tou. Men pa kont, gen seri de travay se se travay gason li. La responsabilité c'est pour les gars, c'est pour les nèg, c'est pour les hommes. Dayè, pou gen yon moun nan vi ou sipoze gen responsabilité. Yon fi se yon responsabilité. Gen yon fi nan vi w se yon responsabilité. Gen yon biznis nan vi w se yon responsabilité. E lè w gen responsabilité, se yonn nan bagay k ap ede w avanse. Lè w se yon moun ki responsab aksyon w, se yon bagay k ap ede w avanse. E sa k fè, fò w kapab pran angajman. Angajman avèk pwòp tèt pa w, se sa ki pral fè w gen sa yo rele amour de soi. Pa egzanp, nou tout la ta renmen gen lajan. Nou tout la ap travay le pli souvan, kit nou travay kit nou pa travay, nou raze. Men ki dènye fwa w te pran yon responsabilite ou te kenbe l guys? Ki dènye fwa w te pran yon responsabilite ou te ret ladann? Donk fò n gen aprann devlope kapasite pou nou angaje nou, pou nou gen angajman. La responsabilite, langajman se sa ke map pwone depi lèm kòmanse fè live la. Sa konte anpil. Epitou gen objektif. Guys, règ yo m pataje ansanm avè nou. Yo kapab pran edo pran responsabilite an men. Yo kapab pran edo ou pran angajman anvè tèt ou guys. Al swiv règ yo. M pataje 13 règ avè nou deja. Yo enpòtan pa inyore yo. Pa inyore pwosesis evolisyon, pa meprize pwosesis evolisyon. Pa gen moun ki ka inyore, meprize yo.

Paske menm lè w ta jwenn paran w kite kòb pou ou, fò w gen kapasite pou w travay. Men si w pa t konnen kòman pou w fè ekonomi, si w pa t konnen pou kòman pou w pwoteje lajan w, si w pa t konnen kòman pou w fè lajan pa w grandi, w ap pèdi l, paske ou p ap konn valè sa. Donk se sa k fè, prensip sa yo ke m pataje sou paj Instagram mwen yo, règ sa ke m pataje sou paj Instagram mwen yo, pa gen moun ki ka inyore yo. Donk li lè li tan pou al gade yo. E pa gon moun nou ka di ki fè siksè ki pa pase ladan yo. Se règ de di pousan, règ de di pousan pou ou kapab fè depans, règ de di pousan pou kapab fè ekonomi, règ de di pousan pou kapab fè acha, kòman pou ekonomize, ki moun pou prete lajan, ki moun pou pa prete lajan, kòman pou envesti, kòman pou depanse, sou ki baz, kiyès pou tande, Kòman pou fè kontwòl bidjetè, kontwòl depans, tout sa enpòtan guys. Ki moun ki ka reyisi, ki moun ki ka rive sou sa yo guys? Pèsòn. Donk si jiska jodi a, si jiska jodi a ou pa gen prensip sa yo, ou pa gen règ sa yo guys, kwè m, ou mèt kwè m guys, se kòve l ye. Ou ka toujou travay wap fè lajan, ou ka toujou manje, peye kay, achte yon machin, achte, men ki kote sa ap rive? Èske ou ka fè 40 an, ou ka fè èd tout tan ou rive jiska 45 an konsa, san ke ou pa depase ba lan? Si pou depase ba lan gay fòk swiv règ sa yo. Fòk gen abitid sa yo, fòk gen prensip sa yo, fòk gen disiplin sa yo, fòk gen detèminasyon sa yo, fòk gen fòk gen mòd objektif sa yo. Jan ke m di nou an, m pap aprann nou kòman pou nou fè lajan paske mwen menm se pa lajan m genyen. M pap vin fè menm jan ak tout moun sou rezo kap aprann nou bagay ke yo pa genyen. Non. Mwen menm map aprann fè lajan dabò, answit map pataje avèk nou. Mwen menm sa sa ke m ap pataje se eksperyans ki m ap fè asavwa kòman ekonomize, kòman jere nou finans pèsonèl e kòman nou kapab fè pwogrè e pa rapò avèk sou kwasans pèsonèl e finansyè nou. Se sa m ap aprann. E pandan ke m ap aprann nan m deside pandan ke m ap fè 21 jou Morning Self Motivation nan pou m fè 21 jou kote ke m ap pataje yon règ 21 jou kote ke m ap pataje ide m ak konsèy ak règ ke m itilize nan pwòp lavi pa m Ki fè ke mwen m jwenn jodi an razè a map konbat li. Toujou gen kòb la map bat pou se sa pou m jere pou m stab finansyèman e ekonomikman. E pandan map fè eksperyans lan m pataje l ansanm avèk nou. Donk nou gen posibilite pou n aprann avè m, grandi ansanm avè m, kwat ansanm avè m. Ou di mwens nou ret dèyè, lè m fin rive lè sa na retounen nan videyo map fè yo pou n vin aprann. Men m panse l tap mieux si nou fè wout la ansanm. Ok donk janm vin te di nou se fikse objektif mete ou ak moun ki ka ede ou atenn objektif ou evite lè zantouraj pesimis moun ki pap ede ou avanse gen yon bon plan daksyon sou pye e si wal gad tout videyo yo m fè live deja yo anviwon 17 videyo yo wap wè 16 videyo gen youn ki te two long m pat ka postel Men li sou youtube Bellevue Brande Brande Bellevue I mean wap jwenn li paske tout video mfè la yo sou Instagram yo sou youtube Brande Bellevue yo sou Facebook Brande Bellevue yo sou tiktok etc ou ka profite swiv mwen sou tout paj rezo sosyal ke mwen gen yo Branle Bellevue tiktok Instagram Facebook Snapchat Linkedin youtube etc so se sa guys donk mpap telman mize live sa mjis fè poum kapab raple nou al gade règ yo. Se pa gaspiye, m pap di m pap gaspiye pawòl, men m vle nou al gade yo, m vle nou al verifye yo, poze kesyon, m ap tann fidbak nou, e m fyè paske jodi a m sou disetyèm jou m, e m rete dizuityèm, diznevyèm, ventyèm, ventennyèm jou m, 4 jou m guys pou m fini avèk challenge lan, e se premye fwa m ap konplete yon bagay de fason aktif konsa. M konn kòmanse yon bagay m fini l, men se premye fwa map kòmanse yon bagay pou m fini l an bote konsa. E menm lè m poko fini gade m toujou ere pou map di sa paske m gentan wè m si pre du but because I believe in the process. So guys if you have the courage to believe in the process, if you can trust the process, if you can stay in the process, something will come, something will come that cannot be another way. Depi w rete nan pwosè yon bagay ap rive kanmenm li pa ka otreman. Se sa lavi. Li tro jè boy. Mister BM nan morning self motivation. A demen guys.